Nou te pran nesans nan yon konjonkti vrachman perye. E tout moun konnen lè w ap pale de sendika sa fè pè. Sa fè pè pa rapò avèk patwon yo ki toujou ap pwone la desenkalizasyon. Sètadi ke a chak fwa ou pran inisyativ pou mete yon zouti sou pye ki rele sendika, Ebyen, si yo pa wè l de bon òy, nou menm nan sendika APN nan, nou te pran inisyativ kote ke nou te regwoupe nou pa rapò avèk jan ke tretman inimen ke yo te konn ap bay anplwaye yo doudou fwa. Nou di nou pral regwoupe nou pou n defann enterè nou plènman e antyèman. Paske te toujou genyen enplikasyon politik, entèferans politik, revokasyon masiv e inegalite. Men, sa te rete yon kou pou nou pa rapò avèk jan ke nou te konn ap mennen batay yo. Pa egzanp, APN chak vandredi, Tout moun moral ou pa bon fiks, moral ou pa konfòtab pa rapò ou pa konnen si w pap resevwa lèt revokasyon ou. Ebyen, nou vin di fòk ke nou mete baliz pou n rezoud pwoblèm sa definitivman. Se apati de la, gen ansanm de kamarad Ki te pwen ni sa se lourab nou di nap fonde yon sendika men bagay yo pat osi fasil lè ke wap gade an 2004 prè de 500 anplwaye lisansye ebyen nou te mennen yon batay darach pye nou te fè echèk yo te reentegre tout se apati de la nou di bon Fòk ke nou gen yon lòt oryantasyon. Èske se pa paske fason nou t ap mennen lit sendikal la ki fè chak batay ke nou mennen nou toujou pèdi ladan l? Si n ap remonte nan listwa, nou raple nou nan lèzane 70, kote ke te gen yon gwo mouvman ki t ap fèt nan Mouvman Dayiti, Siman Dayiti, nou pran mouvman kòmilfo, yo toujou fè echèk. Nou di nan sendika APN nan, nou pral fè yon maketin, marketing, pou nou vann yon pwodui, pou n fè plis moun antre nan sendika a. Menm kad yo pa t vle entegre anndan sendika a, paske yo estime ke a chak fwa w pale de sendika, yo wè sendika se yon gwoup de presyon, se yon gwoup de moun ki la pou dechouke direktè nan tèt enstitisyon an. Nou di nou menm nan sendika APN nan, nou pral modènize sendika. Se nan sans sa, nou mete yon zouti ki rele zouti dyalòg sosyal. Nou di an lye e plas pou n kreye de konfli steril e deyeran, nou di mèt nan lenterè kolektif, nou kòmand yn sinèji antre la direksyon jeneral e le sendika. Jounen jodi an, nou kapab di èske sendika pè nan fè pwogrè? Oubyen nou regrese. E tout moun kapab konstate l, la PNDR n'est plus d'aujourd'hui. Sa m vle di pa la, Qui se souvient de la PN d'il y a plus de 12 à 15 ans? D'autrefois, travailler à la PN n'a pas été chose aisée. Mentnan, nou kapab di w gras a dyalòg sosyal la, w ap wè kote ke nou gon kafeterya de flambandèf,

Tout anplwaye, m kapab di djòb yo sekirize. Djòb yo sekirize atravè dabò lenplikasyon dirèk ke nou te genyen nan dyalòg la pou ke nou te kapab chanje imaj APN. Filozofi sa ke nou vini avè l la ki pèmèt ki bay rezilta.

Nou te gen yon sè skonn apèl la famez privatizasyon 2008. Nou di an lye plas yo privatize APN, an nou bay anplwaye yon prim de sitasyon sosyal pou n pèmèt ke pou anplwaye a kapab ale avèk myezèt. E men APN jounen jodi an. Sa te detèminan pou nou, pou nou te toujou. KV, An tèm dòganizasyon, nou kapab di se rezilta ou pwoban, paske nan tout administrasyon piblik yo, w ap wè sendika gen 25 an, li pa janm kraze, pa janm gen divizyon, nou kwè nan pliralizm politik sendika, nou òganize eleksyon a tan. Pa egzanp, mwen kwè 5 manda konsekitif, se pa nome yo nome m, se nan eleksyon ke m ale. Donk sa vle di jodi an,

Nou te genyen yon lòt vizyon, se modènize sendika atravè sa ke imaj ke n ap vann. Donk jounen jodi a, nou kapab di nou sekirize anplwa tout travayè nou yo. E answit, gen anpil pwogrè ki fèt. Dotrefwa, nou t ap wè moun te vin fè travay APN. Ebyen jounen jodi a, w ap fè nou fè pwomosyon pou jèn yo. Si nou fon yon terapi administrativ, n ap wè majorite se jèn ki sot anndan inivèsite yo, nan diferan dorizon inivèsite yo, yo antre, yo rantre yo fè staj, de staj yo jwenn kontra, de kontra yo anplwaye yo. Donk sa vle di, pa gen afè dinozò, pa gen afè tankou m ta di w moun payis, entèferans politik jan ke l te konn fèt dotrefwa. Donk sa vle di. Sa pwouve ke nou menm nou fè anpil pwogrè. Donk jounen jodi a, nou di nou bat bravo pou tèt nou. Sa ka rive on ne peut pas dire dans le syndicat tout est beau, tout est pur, tout est correct, tout est sincère. Kapab gen enpèfeksyon, men tou li pwobab, li palpab rezilta yo. E si tout fwa anplwaye jete devoli nou sou ekip sa a atravè 5 manda konsekitif, se paske yo te twouve nou te fè yon travay valab. Ebyen jounen jodi a, lè m di nou menm son sendika modèn, paske nou pa nou pa t antre nan tipolo nan tipoloji plizyè sendika, gen de sendika yo rele yo sendika revolisyonè, gen yo rele yo sendika akòdeyon, gen yo rele yo sendika jòn, gen yo rele yo sendika pakoti. Donk nou menm nou te bay tèt nou pou nou di piske lè tan chanj, lè pratik osi dwe ap chanje, kote ke nou divòse avèk vyèy pratik yo, nou di pou ke nou kapab mennen yon batay, men batay la se mennen l o benefis enstitisyon an, o benefis anplwaye yo. Donk, m ap di manm laprès yo yon mèsi toutafè espesyal. Ou poze lè vrè pwoblèm avèk le sans di serye. Ou pa ka vilipande enstitisyon an. E se gras avèk Jean Evène Charles Nou kapab di, on èt oubyen en òm de gran kouraj, de gran karaktè, ki te se pitit bwat la, ki te vin arive direktè. Nou te vin genyen yon detant politik apati de 2004, kote ke nou te fon konplo pozitif antre sendika e pitit bwat la pou ke nou te rezoud pwoblèm koripsyon ki t ap kraze bwat la. Ebyen lè nou te vin stabilite bwat la, li te ban nou seskonapèl le retour de l'ascenseur. Le retour des ascenseurs la sètadi li envesti dan le sosyal kote ke wè chak ane nou bay nou fè distribisyon kit skolè nou non sèlman nou te gen yon magazen daprovizyonman alimantè epi gen stabilite danpwa ki pral pèmèt men lè pwoblèm yo poze anndan enstitisyon an lye e plas pou n al vilipande enstitisyon an pa bliye nou an konpetisyon e konpetisyon delwayal w ap wè fas a feblès leta fas a konplisite leta kote ke yo oktwaye dèzotorizasyon bidon pou fè pò o detriman apn.